Anben, anben kisa? M jis di anben, ou veye m, m pa ka soti, depi m soti ou toujou ap veye m, men kisa k pase? Sa w, sa w, sa w fè a kòman rele soti? Soti gen rantre wi. Ou menm bon ou pa gen, ou pa gen rantre ditou non. Ou fè jounen deyò, e kòmsi se pou bon komès nan lari. Ou wè sa w ap vann?

Misye vini pou bon wi. Sèt fatig vini pou bon. E m kon bagay m ap jere. M sot pale avèk Black Dens. Li di l ap jere sa mwen. Epi pou e nan moman sa, li chwazi vin ban m pwoblèm mwen. Ou konn sa map fè pou li wi. Kòm kòmanse plan A, si w wè l pa ka pase, map pase nan plan B. Ou knnen kote l ka jere m tou. Merde non. Antouka m konn sa map fè.
Antouka, Manzè gen bon konsan babouche wi. Se manmanl ki fèl konsa paske manmanl ki souvan ap di li ka soti li ka di si ka dat pa gen pwoblèm depi lèm wèl te bat dwat sinyati sou kanèl yo m te gentan wè sa wi m te gentan wè lap pran level sa kòm lavi a gen revè map swiv li.

Eske jan map viv la mpa kapab viv konsa. Humm pa di sa kòm ou byen di wi m gen dwa pi mal pase w. Sak fèm ri menn. Wap banm lespwa. Yo e pa vre non baz. E patnèm ou ye m pa ka vin bloke w la menn. Bon pou m byen di w m santi vim echwe deja. Pa janm di yon bagay konsa. Pa menm pa menm wap panse negatif konsa non. Poukisa menm poukisa. Se pa panse negatif bro. Men janm ye a se yon bagay grav.
Sa vre baz, yo, wè ou ka pa genyen jodi a, ou pa genyen demen, men yon jou wap genyen kanmenm men, bagay yo pa ka konsa pou toutan men. Men, lavi a dwòl men.
Se pitit Bondye ou ye men.
Ah, fòk konn lavi dwòl men. Yo, m konn vi a dwòl anpil, li dwòl pou mwen, dwòl pou ou, li dwòl pou yon lòt men, men pa pou otan men kòmsi wap imilye tèt ou men, wap aji konsa men.

Depi avan se nan lari m rete, rete nan lari pa manje m jwenn. Chita lakay bon epi repo.
Fanm nan pa senp. Bro, e ti jèn ou ye menn. Ou pa dwe ap aji konsa brother. Yo Day se patnèm ou ye ou konnen m pap janm konseye w de mal menn. Ou wè sa m di w. Yo, se vre menn jodi a nou pa genyen menn demen n pa genyen yon jou nap genyen menn. Bagay yo pa ka ret konsa pou toutan menn. Imajine w men nan pou rive nan nivo sa men nou te pase bebe men nou te pase rale mache tout sa ou ka konprann eh men gade kounye ou ka kouri ou ka fè nenpòt bagay men pa gen fèt avan lè yo frè m se patnè m ou ye men nou pa oblije kòmsi ap aji nou fason konsa ki trè mal men eh men kounye w misye ap krè pa jete bagay sa yo non men etijèn ou ye monchè kounye w ap krè men mache ekri bagay sa yo pa pwofesè men. M konnen w trè lontan men kòmsi pou w kite yon sitiyasyon lavi kòmsi kote w ale w ap fè sa w pa t dwe fè nan vi a menn boo.
Respe w tande papa. Papa m pa renmen sa. Se patnè m ou ye menn. Ou dwe gen yon fason pou w aji menn. Kijan w dwe aji la menn? Yo.
Aji kòmsi menn? M pran w kou mande? Yo pa dou sa ditou non menn. Men menn komsi leve nivo a o mwen menn. Bon ok banm diw bagay tout sam fè pa mache kisa w vlem fè la dim sa ou vlem fè. Yo ou pa do komsi gad eta misye nan lari sa mache sal menn bagay sa yo. Yo banm diw menn bagay tande menn wè w te mèt leve menn ou gon sèl grenn mayo menn leve chak jou menn lavel menn si w ka fè 30 minit ou pako ka sot pran lari ou pako ka sot deyò tann mayo a sèch epi apresa remetel menn. Yo mye vo gon sèl rad menn li toujou pwòp menn. Bon ou like wap mache met rad sal met bagay sal sou ou nan lari menn mache nenpòt kòman menn moun ap gadew trè mal menn wè sa Bzo. Ou pa imajine menm moun kap gadem trè mal yo menn yo pap lonje men ban mwen. Yow atan ou konn ayisyen se konsa l ye mwen menm kòmsi m toujou fè efò menn m te kab di m fon efò avèk tèt mwen menn defwa m prete nan men zanmi. Men m pa di pou prete paske l pa nòmal wap prete nan men zanmi, demen zanmi an ka pale w mal. Men men si w gon sèl gen men rad ou gen de men. Toujou pwòpte yo men epi pou ka toujou jwenn yo pou itilize yo frè.
Monchè sa w di m nan m konprann li wi. Menm tou aplike l tou brother. Konprann nan se youn men aplike a se de men. Fò w aplike sa m di la tou. Ou konnen m pa janm bò move konsèy men. Se patnè m ou ye men. M pa ka blo w, m pa ka bò w move konsèy men. Dayè menn bagay yo ba yo konplike mwen tou menn men diferan de mwen menm ansanm avè w wè sa m di w diferan paske sa ka rive menn ou menm ou bay vag avi an men m pap janm bay vag menn ou wè sa m di w menn pa en le chwa pa en le chwa bro pa en le chwa menn fò m reziye m fè efò avèk tèt ou pa vle di w ere pou sa nan menn m jis fè efò menn se pa ere m ere menn okontrè menn m mal pase menn. Pou m byen di w wè depi maten m pa konpran anyen. Mesye pa alo. Kounya si m ta gon kòb eske rad m pral achte avèl? Achte manje pou m manje bro. Vwala. Sa w di an se sa menm. Yo konnen moun pa viv a manje sèlman.
Konsa tou moun pa viv avèk sèl abiman tou non.
Yo.
Pito m manje wi. Pito m manje vant mwen plen m kouche. Yo jodi w gen dwa jodi w gen dwa grangou menn. Men demen ou gen dwa pa grangou ankò menn. Wè sa m di w? Demen ou gen dwa jwenn yon bagay ou manje menn. E menm jan. Si w ta leve maten la ou gen sèlman 100 goud men yo kiw jere mayo w si w pat bon mayo w achte l men mezi yon souf li grangou a jodi a ou pa ka leve chak jou si w gen 100 goud oubyen 50 goud leve chak jou manje l men fòk konn grangou pa dous bro grangou pa dous non men li pa dous men konnen fòk fè tout efò nan vi a men bon monchè
map jere tout bagay men
m poko wè ki chimen.

Map eseye analize tout bagay, map met tout bagay nan lòd yo. Menm lèm poko wè pa ki mwayen, pa ki bi, kanmèm map jije sa. Yo m ta swete sa papa. Pase mwen menm chak yon grenn patnè m yon sitiyasyon konsa menm toujou kanpe avèl menm malgre mwen menm m pa kòmsi yap mennen w yon bòn vi menm men omwen m fon efò avèk tèt mwen ou wè sam diw men ou menm ou dwe fè efò a tou frèm ou konn sam diw. Nap jina m ok menn pa gen problem menn cheke sa vòlè menn ti frèm ou ye deja menn yo pap rete non menn pase map rantre lakay depi maten deyò menn fòk m rantre menn pase m pako manje fòk manje yo kòman m ka manje menn konsa m di an avèw bon ale a se youn wi menn men rive lakay menn se panyen m pral jwenn menn bot m gendwa rive se kabann mwen m moute m kouche epi m pa konn pou kilè ankò menn wè sa m diw.

Oh James sa kap fèt. Ou gen lontan tou pa wè wi. Monchè bon m ta di sa mwen ak gen monchè m pa lakay mwen non bay nan lari m ye chita nan fè. Monchè nou pa jennen non nou pap jennen non. Pat gen menm m te pran nouvèl ou te sendomeng menn. Ah monchè m te sendomeng nan men m tap gade m wè menm sa m te ka jere. Yow m pap baw manti papa depi lè w konn wè sidomeng nan menm ap mal pase wè wè kote w vin jwenn mwen Monchè m vin la m jwenn mò w la o dezespwa vre papa m paka konprann non menm. Menm yon vye sandal menn m paka achte tèlman lavi a ap mal mennen m menn. Kèt.
Yo s konnen sa w di m nan la deranje m menn. Yo depi lè w konn wal sendomeng nan menn depi lè sa map mal pase menn banm nou banm nouvèl moun yo nan menn tout moun anfòm nan menn chè tout moun yo anfòm tout moun yo anfòm wi baz m kontan sa m kontan sa m kontan sa e moun bò yo menm bon ou konnen yo la yo la ou konnen mwen menm m lakay pam epi tou yo lakay pa yo yo pa konn sa map andire men kanmenm ok ok m rezèm afè m pap baw manti m pa sonje depi kilè depi kilè m manje. Monchè.
Toutan m nan lari, toutan m nan lari. Lakay, e pa ensi m ap regle. M oblije pran lari. Men kanmenm, kanmenm, fòk ou, fòk ou pran jere sa tou, ou fè yon ti travay kanmenm pou pè nou. O, monchè, e pa chache m pa chache. Se pou chache, m chache travay. Men ou deja konn kòman peyi Ayiti ye menm. Yo, lavi a dwòl menm. Lavi a vrèman dwòl pou mwen menm. Monchè.
Lavi a di vre wi. Lavi a vreman di vre. Yo pa bon manti menn m deyò lontan menn. Wè sak rele kay m pa chita lakay. Pa chita lakay pa anyen serye. M oblije pran lari menm si lèm nan lari a epa anyen serye tou men kanmenm m oblije pran lari o mwen son zanmi map pase la kòm m wè w tou ou tou la papa sak gen menm. Monchè mwen menm m sot sendomeng nan papa m pa antre ansanm ak kòb non menn.

Fok ou fon jesyon kanmenm vre. Kay pa lavi a wi papa. Yow m pa wè koman m ta di w mèsi la non papa. A monchè pa fè sa kou la monchè ou pa kab di m mèsi pou sa menn pou san goud. Yow a sa la. Pa fè sa mò depi lontan n zanmi menn. Yow m pap ba w manti menn depi bon èske m pa gen yon 3 mwa. M gen yon 3 mwa la depi e gou pat ak nan bouch mwen sèlman. E sa fè kèk tan kem pa bwose paske m paka yon gwo paske m bezwen toutan bwè manje m paka manje menm yo lavi a di mwen anba. Pwoblèm sa deranjem menn, sa deranjem m pa renmen lè wap repete bagay sa yo. Bon, bon e sa l ye m oblije repetel mwen. Sa deranjem. Gade kòman m byen esplike w pwoblèm mwen la ou fèm jwenn 100 goud. Kounya m pral manjel, m pral manje 100 goud sa pandan 4 jou.

Pou kont tèt di pou nou ann kite sa nap di a. Avanyè m chita lakay m pa gen anyen map fè ou konnen kòm abitid depi n pa gen anyen nap fè nou toujou al mache bazar epi m di frè m nan map vini lè m rive nan wout la m rankontre yon ti gason.
Epi bwa sa ou jwenn chans ou. Ki bwa sa piti?
Lap mache nan telefòn tèt atè. M fè kòmsi m frape. Enhen kounya e sak pase di nou non kèm cho mwen menm ou konnen m renmen zen. Sak pou pase?
Banm nouvèl Bryan non. Bon monchè misye etazini menn. Yo depi avan yè menn.

Depi ou rele yo, yo gentan konnen se kòb ou pral mande yo. Piske misye te gentan di m l ap antre Ayiti tout sa menm, so m ap ret an silans men. Ateli rele misye la, misye pral panse e kòb m bezwen nan men l tout sa menm. Monchè, nèg yo gen defo sa vre, depi ou tande ou wè yo lòtbò w ap rele yo, ou panse e kòb ou pral mande yo.

Monchè bon ou konnen ki nèg ki genyen ou ye. Banm paw la pito ma mare m mèt banm paw la pito ah ok mèt banm paw la.
Mèt ou deja konn non.

Sa fè kèk tan m ba ou misye wi. Menm si san goud la pa twò gwo lajan men kanmenm. Son gwo gwo byen misye fè mwen la e menm 10 goud m pa t genyen pou m te menm pran yon ti pen chèch. Bon antouneka, san goud sa li ka fè m 4 jou wi. Sa fè la. M grangou m oblije leve la a. M al tcheke m al tcheke mwen sa m ka jwenn deyò la a. Sen goud, yon bagay sen goud la. Sa rete 15 dola. Ayy!
Mwen la mache tèt atè nan yon telefòn epi m fè espre m frape l pitit. Ah bon pitit sa k pase, sa k pase a m bezwen konnen wi. Lè m frape l la pou m ka mande l nimewo telefòn li. Enhen sa l fè?
Mwen la pran pòz li. Mwen m pa okipe l. An pasan li gen lajan?